Frèm ak sèm yo mwen salye nou dan le non de Jezi non pa nou se frè Gilè kòm nou tout konnen deja Jodi an mwen vini avèk yon mesaj pou nou mwen pral pale nou 3 bagay pou arive padone yon lòt moun. Jistavan ou menm ki pral gade ki pral tande video sa, tout fwa kew renmen video a ou renmen pawòl yo, ou jwenn yon pawòl ki edew, ou jwenn yon vèsè biblik ki edew, patajel, pa fè levanjil pou kòw. La bib di se pou nou yonn ede lòt grandi. Donk, tout fwa kew jwenn yon pawòl ki edew, ki edew, voyel bay yon frè, voyel bay yon sè pou lamou de Jezi Kris. Abòne pou w pa pèdi yonn menm nan videyo ki nap lage yo. Like lòske w fè sa, ou ede nou ou ede travay la mache plis. Nou deja remèsye w ou menm ki pral abòne, ki pral like e ki pral pataje l. Ou kapab kite yon kòmantè nap reponn ou. Donk janm di an 3 bagay pou w arive padone yon lòt moun. Premye bagay ou bezwen konnen pou w padone yon moun. Ou bezwen konnen ke Bondye padone nou an Jezi Kris. Bondye padone nou an Jezi Kris. Tout moun konn vèsè sa a, se nan Jan 3 vèsè 16. Li di, Kar Dye a tant eme le mond kil a done son Fis inik afen ke kilkonk kwat an li ne peris pwen men kil è lavi etènèl. Se lanmou Bondye ki pèmèt nou jwenn padon. Si Bondye pat gen lanmou pou nou, li nou pa tap janm jwenn padon nan men l. Se paske Bondye renmen nou, li voye Jezi Kris vin mouri pou nou, E an Jezi Kris, nou jwenn padon. Tout moun ki asèpte Jezi Kris kòm Sovè pèsonèl yo, yo jwenn padon an Jezi Kris. 1 Jan 1 vèsè 9, li di nou konsa, Si nou konfeson nou peche, il è fidèl e jis pou nou lè padone e pou nou pirifye de tout inikite. Chèzami, tout fwa ke nou peche, Nou konsyan ke nou peche, nou di, nou vini nan pye Bondye, nou di, nou, nou rekonèt ke nou peche, nou konfese peche a bay Bondye. Labib di nou konsa, li fidèl e jis pou l padone nou. Li fidèl e jis pou l padone nou. Sa se premye bagay ou bezwen konnen. Bondye padone nou an Jezi Krist. E lè nou fè Bondye yon bagay ki mal tou, nou vini nou mande l padon, nou konfese peche a, li padone nou. Mwen di premye bagay pou padone yon moun, se ou bezwen konnen ke Bondye padone nou an Jezi Krist. Jan 3 vèsè 16 Mwen bay kòm referans ankò se 1 Jan 1 vèsè 9. Di depi nou konsi nou konfese, si nou devwale peche a, nou vini nou di, nou di, nou di Senyè mwen peche kontre ou menm, mwen fè bagay ki pa bon nan je ou, mwen mande ou padon. Lap li fidèl e jis pou l padone nou. E nan Ezayi 43, chè zanmi, vèsè 25, la se Letènèl kap pale. Li di konsa, Se mwa, mwa ki efas tè tansgresyon, pou lanmou de mwa. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Chèzanmi, lòske Bondye padone nou, li padone nou pou lanmou de li menm. Se paske li gen lanmou. Paske Dieu est amour. Li di lòske l padone nou, li pa chonje peche ankò. Se pou lanmou de li menm ke li efase peche nou yo. Dezyèm bagay. Ou bezwen konnen pou w kapab arive padone yon lòt moun? Pa janm mete nan tèt ou ke se yon moun kap fè w. Men wè satan dèyè sa moun nan fè w la. Mwen di pa janm mete nan tèt ou ke se moun kap fè w. Men se pou w wè satan dèyè sa moun nan fè w la. Chè zanmi, istwa sa trè klè nan Lik 23, vèsè 34. Lòske y ap krisifye Jezi Kris alakwa, Jezi Kris mande padon pou yo. Li di Bondye padone yo, li di Papa padone yo, kòm nou tout konnen vèsè sa. Li di Papa padone yo paske yo pa konn kisa y ap fè a. Sa k pase, chè zanmi, Jezi Kris te wè satan dèyè. Moun ki tap krisifye l yo. Li pa t wè se avèk pwòp volonte yo ki ap fè sa. Lòske yon moun fè w yon bagay, yon moun nan legliz oubyen yon moun deyò fè w yon bagay, pa wè se moun nan ki fè w bagay la, se sa m di, dezyèm bagay la, pa wè se se moun nan ki fè w bagay la, men wè Satan dèyè sa moun nan fè w la. Lè moun nan fè w yon bagay, padone l, ou bezwen padone l paske se pa li menm ki fè w li vre, se satan ki pase nan li menm pou l arive fè w sa. Ou bezwen padone l. E nan Matye 16 vèsè 22 a 23, lòske Jezi Kris ap anonse disip yo ke li pral mouri, li gen pou l soufri anpil, L ap di yo sa. Epi, Pyè rele Jezi Kris, li di l, Pa di bagay konsa. Li di l, Pa di bagay konsa, Senyè. Pa di bagay konsa, Senyè. Epi Jezi Kris reponn Pyè, li di Pyè, Aryè de mwa, Satan. Imajine w byen, chè zanmi. Pyè, ki di Jezi Kris, Pa di bagay konsa. Jezi Kris ap esplike ke li pral mouri, li pral soufri. Li pral soufri anpil. Men Pyè di konsa, pa di bagay konsa. Ou ta, pou ou menm, ou ta kwè son bagay ki fè, ki fè sans. Pyè nan avantaj ou. Men Jezi Kris di, aryè de mwa Satan. Sa k fè sa? Paske Jezi Kris pa t wè se Pyè k ap pale, men li wè Satan dèyè Pyè. O, alelouya! Li wè Satan dèyè Pyè. Sa Pyè di a, li wè Satan dèyè l. Li wè se Satan ki pase nan Pyè, ki pou, ki, ki mete pawòl sa a pou dekouraje l. E Jezi Kris fòk li te mouri. Fòk li mouri, se misyon sa. Se misyon sa papa bali, Bondye bali pou li vin mouri pou nou. Pyè di pa di bagay konsa. Li di pyè konsa, aryè de mwa satan. Donk loske chè zanmi nou wè yon moun fè nou yon bagay, pa wè se moun nan direkteman. Paske m toujou di sa, yon moun ki gen konpòtman krist, ki nan levanjil, wap wè lap gen, wap wè moun sa li totalman diferan. Yon moun ki kretyen evanjelik, wap wè moun sa totalman diferan, lap gen yon konpòtman, lap gen moun sa ap gen lanmou. Moun sa ap gen lanmou, moun sa ap renmen moun. Moun sa ap gen pasyans. Moun sa ap gen le fwi de lespri. Depi ou wè yon moun anndan levanjil, anndan legliz, ou wè moun nan ap takinen moun, takinen moun, takinen moun, pa wè se moun nan k ap fè sa, se satan ou bezwen priye pou jan de moun. Ou bezwen priye pou moun sa yo, pa kenbe nan kè. Pa bliye m gen pou m fè yon video pou m bay pou m bay kelke aspè negatif loske w pa padone yon lot moun. Lè w pa padone yon lot moun men kisa ki men kisa men ki men koman vi spirituel ou kapab bloke. M ap fè yon lot video. Pa bliye abone jan m di an pou nou pa pèdi tout lot video ke m ap lage yo. Twazyèm bagay ke nou bezwen konnen pou w padone yon lot moun, twazyèm bagay e pou fini, ou bezwen gen lanmou. Ou bezwen gen lanmou pou ou ka padone. Frè m yo, sa enpòtan. Nou bezwen gen lanmou pou n padone. Nan Jan 13, vèsè 34 a 35, Jezi Kris ap pale, li di konsa, Mwen ban nou yon kòmandman nouvo, se pou nou yonn renmen lòt. Li di, Menm jan mwen menm mwen renmen nou an, se pou nou yonn renmen lòt. Li di, Lòske nou renmen yonn lòt, se lè sa y ap konnen ke nou se disip li. An dote tèm, chèzami, Tout fwa ke nou pa renmen yon moun lòt, nou pa disip Jezikris. Lòt moun deyò ap di nou pa sa yo pa disip Jezikris paske andedan, andedan legliz la se yonn ap dechire, ap dechire do lòt, yonn ap manje lòt. Se chen manje chen. Donk Jezikris di nou bezwen renmen yonn lòt. Menm jan li menm li renmen nou an, nan Jan 13 vèsè 34 a 35. N ap ekri l pou nou, n ap kapab wè l nan videyo a e nou menm tou nou kapab ekri l nan yon ti kote n kapab gade l apre. Li di lòske nou renmen youn lòt, se lè sa y ap di nou se, se lè sa moun ap wè ke nou se disip li. E nan Kolosyen 3 vèsè 13 a 14, Kolosyen 3 vèsè 13 a 14, sa m ap li l pou nou,

Resipwòkman, de mèm ke Kris vous a pardone, pardonnez-vous aussi. Vèsè 14 pou fini, li di, Par-dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de la charite qui est le lien de la perfection. An dote tèm, chèzami, pou nou kapab padone, nou bezwen genyen lamou. Se sa ke fè m di dènye bagay la ou bezwen gen lamou, twazyèm bagay la, ou bezwen gen lamou pou w padone. Li di par dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de la charite. Charite a, chers amis, se lanmou. Lanmou. Gen vèsyon bib kap di ou lanmou, men nan Louis Segond, se nan Louis Segond kem li, li di nou, li pale nou de la charite. La charite avèk lanmou se menm bagay. Si ou gade l an kreyòl, wap wè. Li vle di lanmou. Nou bezwen gen, nou bezwen pou nou pou, si nou, li di kon sa si nou yonn gen pwoblèm avèk lòt, li di nou padone yonn lòt. Menm jan Jezi Kris padone nou an, nou menm tou nou bezwen padone. Li di kon sa sa k ap pèmèt nou pèfeksyone se lanmou. Li di pa desi. Par-dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Ou bezwen gen lanmou pou padone. Pa bliye m te di nan kòmansman premye bagay la se lanmou Bondye ki pèmèt nou jwenn padon an Jezi Kris. Donk ou bezwen gen lanmou pou padone yon lòt moun. Se te mesaj sa ke m te genyen pou nou. Tout fwa ke ou renmen mesaj la.